Mwen kite kay mwen. L ap sipliye m pou m tounen. Poukisa? Paske m dekouvri l twonpe m. Lè m dekouvri l twonpe m, kisa l fè? Imedyatman l bloke lòt fi a. Imedyatman l pran m oserye. Imedyatman se mwen ki fanm pa l la. Paske pa gen nèg ki t ap kite Mika pou yon lòt fanm. Jamè. Sa pa p janm fèt. M pa di m all that, men pa gen yon nèg k ap kite m pou al jwenn yon lòt fanm. Se si m pa vle yon nèg pou yon fanm jwenn li. El mèt te nenpòt atis. E menm jan gen moun ki konn ap pale ap di Wid pat bezwen Mika, Wid se si l pa konnen Mika. Mwen ma Wid nou te konn sòti, nou te konn gen ti afè nou, se pa Wid ki te kanpe sou Mika. E se si chak tan m t al lekòl Miami, depi Wid konnen m on kote l ap vin wè m. Depi Wid konnen m la l ap vin wè m. Sa se li mèt ap gade live la m siye dèyè l. Pa gen bagay atis pat ret sou Mika tèlmoun Pa gen yon moun, pa gen yon gason o mond ki pa ret sou Mika. Jan nou wè Mika dèyè telefòn nan, Mika santi bon. Zong pye Mika bèl, tou bouda Mika bèl, tout kò Mika santi bon. Se pa dyòlè, je me connais. Anpil moun me connais tou. Ou konprann? Pa gen gason. Afè lè moun ap radote, wi tete pa konn Mika nan pè Jojo, sa se bullshit. Wè wid se mwenk prete mpa pale avèl ankò e jiska prezan l te ka pale avèm sim te vle nou konprann jiska prezan mte kab av sex avèl anything like that sim te vle mdeside mvle mye mdeside mvle mye avim mpa vle yon gason tout fanm dèyèl mpa vle yon gason kpa montre w li twò serye nou konprann men se pou yon gason k te pa gen gason k kitem pa gen gason k pa bezwenm kote sa ekri kote sa ekri souple ki kote sa ekri yon gason pa bezwen mika ki kote mikaelle pwòp Nou konn sa? Elle est éduquée. M ka pale fransè pou 2 zè tan wi. J'étais chez les soeurs, m te gen bon edikasyon, m leve pa manman m, pa papa m. M se yon fanm total kapital. Ki gason k pa ta vle m? E menm jan, m fè yon foto avèk Pipo. Lè sa m t al nan yon get together avèk Carl ki se bon zanmi m. Carl se yon zanmi m, li gen biznis Miami. He's my best friend. M te konn ap poste Carl mon amour, Carl si, Carl anba live la, love you my lovely. Mwen kite kay mwen. L ap sipliye m pou m tounen. Poukisa? Paske m dekouvri l twonpe m. Lè m dekouvri l twonpe m, kisa l fè? Imedyatman l bloke lòt fi a. Imedyatman l pran m oserye. Imedyatman se mwen ki fanm pa l la. Paske pa gen nèg ki t ap kite Mika pou yon lòt fanm. Jamè. Sa p ap janm fèt. M pa di m all that, men pa gen yon nèg k ap kite m pou al jwenn yon lòt fanm. Se si m pa vle yon nèg pou yon fanm jwenn li. El mèt te nenpòt atis. E menm jan gen moun ki konn ap pale ap di Wid pat bezwen Mika, Wid se sil pa konnen Mika. Mwen menm a Wid nou te konn sòti, nou te konn gen ti afè nou, se pa Wid ki te kanpe sou Mika. E sesi chak tanm tal lekòl Miami, depi Wid konnen m on kote lap vin wèm. Depi Wid konnen m la lap vin wèm. Sa se li mèt ap gade live la m siyen dèyèl. Pa gen bagay atis pat ret sou Mika tèl moun Pa gen yon moun, pa gen yon gason o mond ki pa ret sou Mika. Jan nou wè Mika dèyè telefòn nan, Mika santi bon. Zong pye Mika bèl, tou bouda Mika bèl, tout kò Mika santi bon. Se pa dyòlè, je me connais. Anpil moun me connais tou. Ou konprann? Pa gen gason. Afè lè moun ap radote, wi tete pa konn Mika nan pè Jojo, sa se bullshit. Wè wid se mwen k rete m pa pale avèl ankò e jiska prezan l te ka pale avèm sim te vle nou konprann jiska prezan m te ka av sex avèl anything like that sim te vle m deside m vle mye m deside m vle mye avim m pa vle yon gason tout fanm dèyèl m pa vle yon gason k pa montre w li twò serye nou konprann men se pou yon gason k te ki pa gen gason k kite m pa gen gason k pa bezwen m kote sa ekri kote sa ekri souple ki kote sa ekri yon gason pa bezwen mika ki kote mikaelle pwòp. Nou konn sa? Elle est éduquée. M ka pale fransè pou 2 zè tan wi. J'étais chez les soeurs, m te gen bon edikasyon, m leve pa manman m, pa papa m. M se yon fanm total kapital. Ki gason k pa ta vle m? E menm jan, m fè yon foto avèk Pipo. Lè sa m t al nan Get Together avèk Carl ki se bon zanmi m. Carl se yon zanmi m li gen biznis Miami, he's my best friend.